Kouman nou ye? Depi nou wè vizaj la, nou wè ki moun, se Hugues Renaldan Lubin ki pral fè yon ti deba avè nou. Jodi a, nou pral pale de sitiyasyon Ayisyen Ozetazini, espesifikman, espesyalman, sa n ap viv. Alò, fò m di nou, bagay la grav. Bagay la grav, administrasyon Trump lan, l ap prepare li pou li voye plis pase. 350 mil Ayisyen tounen, kite Etazini voye yo Ayiti. Kounye a la, ki Ayiti? Se menm Ayiti sa a ke kominote entènasyonal la kenbe nan gadòn, se menm Ayiti sa a ki ki gen yon ensekirite kwonik, se menm Ayiti sa a ki gen yon trafik ògàn, se menm Ayiti sa a ki gen wout sid, wout nò, ki gen Latibonit, ki gen Pòtoprens, Anba kout zam, se menm Ayiti sa a ki gen Pòtoprens ki fèmen, kapital finansyè e politik peyi a. Se menm Ayiti sa a se ki genyen yon ka nan Pòtoprens ap mache. Se menm Ayiti sa a ki genyen tout sòt de mechanste, tout sòt de krim k ap fèt ladan li. Ebyen, administrasyon Trump lan di li. prè pou l voye 350 mil ayisyen tounen. E sepandan menm administrasyon sa a di yon moun, yon ameriken pa al Ayiti, si w al e kèl si w al Ayiti, avan w al Ayiti fò w fè tès adn ou, fò w fè yon seri de bagay pou yo ka idantifye w, tèlman peyi sa a pa bon, tèlman peyi sa a an gè. Nou wè bagay la? Alò, konsèy mwen se ki sa k mennen nou la a? Avan nou antre nan manman penba a, An avan pou nou blame kominote entènasyonal la, ann kòmanse pa blame tèt nou avan. Se kesyon fanatism, dayè jiska prezan n ap fè li, menm moun ki mete nou nan sa nou ye yo la, nou prè pou n mete yo prezidan ankò, malgre se yo k ap dirije jiska prezan, nou prè pou n mete yo nan tèt leta a, Eeh moun ki fè pi gwo ekip moun ki kraze Pòtoprens, bon yon seri de moun lè w di yo sa, yo di w se Jean Bertrand Aristide ki te vin a zam. Pa vin a diskou sa. Yes, Jean Bertrand Aristide te fè betiz, li te vin avèk zam, men Preval te gentan korije sa. Preval te gentan korije sa. Preval te klè l te di ou pa depoze zam wap mouri. 2 solisyon kap mache an menm tan. Depi yo pran w ak zam nan men w, wap mouri. Si antretan ou vle remèt zam nan, men pou remèt zam nan fò w jwenn yon moun pou pale avèk li. Si w vle remèt zam nan, wap antre nan DDR. Donk se pa dyalòg san fòs, se dyalòg avèk. Fòs fòs avèk dyalòg. Ou pa vle remèt zam nan, wap mouri. E nan semèn sa a, gen omwen 17 bandi k mouri nan zòn sa a. Lè Michel Martelly pran pouvwa an 2011, peyi a pat konsa, bandi pat gen gwo zam. E bon, an nou kite sa, son parantèz, men fò nou raple jèn yo, m pa konprann anyen paske m wè pakèt moun ap di w sou Martelly pat gen kidnaping, non sèlman gen jounalis ki di l, E genyen Gen des jeunes sou entènèt la, podyab, k ap di w yo menm yo te viv trè byen an Ayiti, petèt se vre, men pandan se tan, yo pa konprann ke se maling nan ki t ap prepare. Si w te viv trè byen sou Mateli an 2011, e Aristide kite peyi a depi an 2004, kòman w vle fè fè m konprann ke an 2011 ou t ap viv byen e w ap kondane an 2003 moun ki te la a, ki kite peyi a depi an 2004? Gon bagay ki pa matche. Bon nou pral dim se lavalasyen, mwen mpa janm travay nan leta yon jou, mpa janm travay avèk ankenn gwoup politik, tout djòb mwen se toujou labank, sektè prive, se pwofesè kem toujou ye, yon seri de ekòl pwofesyonèl, fakilte prive, tout vim se nan prive m travay. Dou mpa ka ni lavalasyen ni phtk, menm son ayisyen konsekan, yon ayisyen kap swiv peyi mwen, paske mwen menm pèsonèlman menm lèm te kite ayiti, mpat panse ke M ta pral kanpe nan peyi etranje. M te kan, m te antre nan peyi etranje, premyèman, avèk sousi pou m te etidye, pou m te fè diplòm, pou m te tounen lakay mwen, al fòme jèn lakay mwen, al bay lakay nou sèvis, al travay lakay mwen. Se te objektif sa, pa, pa m sa. E m rive nan peyi etranje tou, m kreye òganizasyon, m kreye òganizasyon pou m te ka sipòte jèn avèk timoun k ap grandi. E m panse gen anpil Ayisyen ki fè sa. Dou, Movèz govènans, kòripsyon, vòl nan leta mete nou kote nou ye la. Se sak fè m antre la. 12 jèn yo gon bagay yo pa konprann paske yo te ba yo ti sourit, yo ba yo pi gwo bagay yo te bay jèn yo se paspò. Anpil ladan yo li bon pou yo paske n ap felisite anpil ladan yo kanmenm. Yo rive Chili, yo entegre yo. Yo rive Brezil, yo entegre yo. Anpil pran raje a soti Chili vini Etazini. Anpil k ap fè Uber, gen anpil k ap fè. Kap fè Uber, gen yp gen biznis, nou wè yo sou tiktok la, nou wè yo sou facebook la, nou wè yo sou youtube, nou wè yo sou instagram, bravo chapo ba spesyalman pou sila ki soti chili yo e ki pran raje a. Konpliman. Men sepandan, anpil nan nou tou pran admèt ke si peyi a politikman te stab, si pat gen ensekirite, kidnapin, vyòl, vòl sa yo anndan peyi a, se sur Nou pa tap, anpil nan nou tap an Ayiti. Gen anpil jèn tou ki t al etidye Kiba, ki t al etidye medsin, administrasyon. Yo pa t al etidye Kiba pou yo te rete Kiba oubyen pou yo t al pase mizè nan lòt peyi. Yo te al etidye Kiba pou yo te tounen Ayiti al bay peyi yo sèvis antanke medsen, antanke pwofesyonèl de wo nivo. Men malerezman peyi a kraze, tout moun oblije ap jete yo. Nou konnen te gen yon pwogram ki rele pwogram Biden. Biden te pou l te bay posibilite a yon pakèt Ayisyen pou yo te vini bò isi a la a, men se gras avèk sila ki te deja entegre yo, ki te deja enstale yo, e avèk papye taks yo e asirans ke yo te bay ke y ap bay moun sa yo kote pou yo dòmi pandan yon bon tan, asirans ke yo te bay y ap fè moun sa yo al aprann anglè, asirans ke yo te bay pou yo te fè moun sa yo. e entegre yo nan kominote yo. Choz ke yo te fè, men malerezman tou gon ekip jèn ki te vin la, gon ekip moun ki vin la, se olye pou yo te vini pou yo te mete men a moun sa yo, olye pou yo te vini pou yo te onore moun sa yo ki te da, ki te aksepte mete tout ak ba yo an branl pou fè yo vin la, ebyen se sou kanape yo vi, y ap di w moun sa yo ap dòmi, y ap dòmi nan ti chanm kay, y ap dò, engratitid sa a te rive twò lwen, se sa k fè w pral wè pral gon divizyon, Gon gwoup Ayisyen ki gen rezidans e ki gen paspò ameriken ki pa ka tann ki lè pou yo voye moun tps yo tounen. E pou yo voye moun tps yo tounen. Mwen menm m pa wè se pa yon bon bagay men sepandan ou wè ke se yon griyèf moun yo genyen, moun yo se se se yo gon regrè paske pou yo wè pou yo e sakrifis ke yo fè pou yo paske a menm kote a Nèg ki nan leta ayisyen kap travay nan imigrasyon, paspò te gentan soti a 1500 goud pou moute a 10000 dola, 15000 dola. Ou konn bezwen yon paspò se 20000 dola wap bay men nèg nan leta ayiti nèg yo nèg yo vòlè vre wi mesye nèg yo vòlè nou pa ta ka pa gen gang nan peyi sa nou pa ta ka pa gen gang paske leta menm se gang nèg nan kap travay nan leta menm se gang Wè yon paspò pandan pwogram Biden nan la a, e gen yon pakèt moun ki pa t menm gentan vini, gen nèg ki fin rich nan bagay sa a, sou do malere k ap pase mizè Ozetazini. E ankò, lè sa k jwenn chans vini yo, yo choute sou yo. Ebyen, moun sa yo, lè w pran moun sa yo avèk yon lòt kategori Ayisyen, dè pwofesyonèl, Moun ki gen viz, ki te gen viza, anpil nan moun sa yo, se te komèsan ke yo te ye, komèsant ke yo te ye, òm dafè, se te dè pwofesyonèl, dè kontab, dè jesyonè, dè medsen, dè avoka, ki te oblije kite peyi a pou ensekirite pwograme, ensekirite ki enstale, yo enstale an Ayiti a, pou pèmèt trafik dwòg fèt pi byen, pou pèmèt trafik ògàn nan fèt pi byen, pou pèmèt kidnaping nan epanouyi li. Anfen, lè w adisyone tout moun sa yo li bay 350 mil ayisyen pou m pa di plis. Ebyen se 350 mil ayisyen sa yo ke Trump deside pou l voye tounen an Ayiti, ki Ayiti nou pa konnen. Ayiti ki gen Pòtoprens ki kraze plat la, Ayiti ki genyen gran Sid, gran Nò ki bloke a, Ayiti ki genyen anba lavil la moun pa ka, se bal k ap Bal tounen pi de twal nan zòrèy moun, moun kouche lakay yo yap pran bal. Se la yap voye moun yo. Men sepandan, menm administrasyon sa a di tou, piga ameriken al an Ayiti e si w pral an ame an Ayiti fòk ou fè adn ou avan w ale tèlman peyi sa a pa bon. Men nou menm yap voye nou tounen. Men se dwa, se dwa yo, se lakay yo. Men sepandan, gen dè dwa inivèsèl. Kote Nasyonzini Kou de dwa inivèsèl, se yon dwa fondamantal ke chak sitwayen a kèlkeswa kote l soti genyen pou l viv ak diyite, pou l gen dwa a la sante, pou l gen dwa o lojman, pou l gen dwa menm lè w ap voye l tounen ou pa sipoze li pa vòlè, li pa e pa moun ki fè krim, si gen moun ki fè krim, bon. Moun yo ap fè peyi yo, se nòmal pou yo jere peyi yo nan fason pa yo. Nou pa ka di moun yo ki jan pou yo fè peyi nou, pou yo fè peyi yo. Paske se nou menm ki deside tou, se sa yo di nou fè ak peyi pa nou pou nou fè. Ou wè? Se nou ki deside, se lakay yo pou n vin pran lòd pou n premye minis. Se nou ki deside, e n ap trayi Desalin, n ap trayi Petyon, n ap trayi Ayisyen, N ap trayi jèn nou yo, n ap trayi pwofesyonèl nou yo, n ap trayi ti granmoun nou yo, n ap trayi timoun nou yo pou nou fè plezi nou pa fè kesyon sitwayen ayisyen an nou pa sa ebyen sa se rezilta yon pati nan rezilta travay moun ki nan leta nan peyi dayiti paske leta k ann ayiti a li pa leta dayiti se yon ekstansyon leta kominote entènasyonal la k ap bay lòd an vwati an vwala, k ap bay lòd pasi pala, k ap di men kijan pou sa mache. E mwen menm mwen te gen chans pou m te nan tribinal la lè yo t ap fè jijman de twa sitwayen ki te patisipe nan lanmò tiye nan kesyon tiye Jovenel la. N ap gade yon seri de etranje, m toujou di sa nan chak live, nan chak emisyon m fè, yon seri de etranje w ap gade avèk ki fasilite Yo an koneksyon dirèk avèk chèf gang yo, asavwa Ti Lapli, Barbecue, Ezekiel, Vitelòm, etc. Koneksyon dirèk. Dou dezòd la, li kòmanse nan kominote entènasyonal la, li pase nan leta pa itil la, sektè prive a li menm, E ensekirite a bon pou li paske pou e sa pèmèt ke li lwe elikoptè byen chè a moun k ap soti Pòtoprens pou ale Okap pa egzanp. Ensekirite a bon pou konpayi ayeryèn tankou Sunrise ki pèmèt tikè vann byen chè. Ensekirite a bon pou moun k ap pran ke bezwen travèse machin yo soti sou waf la pou ale Kafou. Ensekirite a bon pou moun. Pou peyi ki tou kole avè nou, kote ke nou pa ka, pwodiksyon nasyonal nou kraze, ensekirite a, anfen, se pou vrè moun ki sibi ensekirite a, se klas mwayèn an Ayiti a, klas pòv an Ayiti a, avèk dyaspora a, de fason dirèk ou endirèk. Gon seri de moun nan dyaspora a k ap fè strok, jodi a se paske yo pèdi kay yo an Ayiti. Gwo seri de dyaspora an Ozetazini k ap fè strok, k ap fè heart attack, se paske yo rive nan laj pou yo tounen lakay yo, yo pa ka tounen lakay yo. G'on pakèt Ayisyen, blan pa tap menm bezwen mande moun yo tounen, louvri èpòt la, mete sekirite an Ayiti, peyi a se pou nou l ye mesye, se nan men nou peyi a ye, menm nou menm k ap mande pou moun yo tounen lakay yo, ebyen fè, fè ti mesye nou yo, fè ti mesye nou yo depoze zam, Ou byen pala ti mesye nou yo pran zam nou yo nan men ti mesye yo e wap wè valè ayisyen kap tounen an ayiti san ke w pa bezwen met avyon pou yo san ke w pa bezwen ba yo wilib men sa ki tris nan bagay la se ke peyi a poko bon peyi a pa bon e tout moun konn sa Trafik ògàn nan anraje, kidnaping nan anraje, men sepandan, yo di 350 mil Ayisyen sa yo, alò administrasyon an dizon di ke y ap fè 2 vòl pa semèn pou yo mennen Ayisyen yo al lakay yo ann Ayiti, ki pa ta grav, se lakay ou, dayè se la ou pral jwenn bon kokoye wole ou avèk bon ji sitwon, bon bagay, men sepandan, li envivab tou avèk ensekirite kwonik sa a, lavi ou menase. Ok? So. E sa ki pi grav la, se ke y anonse, y anonse ke yo pral kòmanse fouye moun nan bis, moun nan tren, e kèlkeswa kote ki gen rasanbleman, ou ka sezi wè, ou wè ice debake sou ou, ou ka nan sou volan machin ou, choz ki fèt tout tan. Kwake yo di ke sa pap fèt ankò, men se pa vre, men mesye a ki nan tèt peyi a li di ke a pati de le 24 la, a pati de le 24 e ke bagay la pral akselere e nou konnen pandan ti bout tan ki pase la a e selon tout enfòmasyon ke nou ka rive fè konfyans plis ke 40 mil moun deja fèmen nan sant detansyon ice yo pou yo voye yo tounen. E ke kesyon konsèy nou, konsèy nou n ap bay a moun, a Ayisyen, nwa, Ayisyen spesyalman, paske se nou sa konsène, ki Ozetazini, mezanmi, lè n ap sòti, menm si w se sitizen, pa neglije sòti avèk yon pyès ki pou idantifye w, si l le fo, paspò w menm. Paske gen ameriken ki pran nan kou a, gen ameriken ki menm mouri, gen moun ki ameriken y arete, yo detenn yo, gen ameriken, gen moun, bon m pa, si m di w ameriken moun a paspò, moun sa yo pwoteje selon konstitisyon an, moun sa yo, yo, yo viktim, anpil ladan yo viktim, nou konnen enfimyè ki te mouri nan premye e flo e lè ice t ap fè Pil koze l yo ebyen se sa kap vin la a pi rèd ok sa kap vin la a pi rèd e se prepare nou men ou menm si w pa bezwen lari a pa pran lari a evite fè kont ak moun evite foul evite kote w wè machin polis evite kondwi avèk vitès si ou konnen lisans ou pa bon pa pran volan. Pa pran volan. Ou sot brè tafya, pa pran volan. Li mèt te on byè, li mèt te on byè, pa pran volan machin. Paske otomatikman ou pran volan machin, pa malè ou ka fon aksidan, aksidan pa oblije se ou k antò, moun ka antre nan dèyè w, e depi gen vol, depi gen aksidan, w ap get involve avèk lapolis. Evite tout sa k gen lapolis ladan l. Paske sa nou bezwen konnen gen de ajan ozetazini ki genyen doub fonksyon. Gen nèg ki gen dwa ap travay nan penitansye, li nan lame, gen nèg ki gen dwa nan lame, li nan li nan imigrasyon. Gen polisye ou gen dwa wè nan lari a pandan li son li gen son son ajan ki gen doub fonksyon. Ou gen dwa wè son senp polisye ki rive devan w pandansetan Li gen yon tach imig, yon fonksyon imigrasyon tou, kote ke pandan l ap poze w kesyon, menm li menm nan, li ka tou arete w al mete w nan sant detansyon ice. M pa yon spesyalis nan kesyon imigrasyon, m pa pral vin di w anyen ke oubyen sa m tande sou fòm pou m vin repete yo. Mwen menm sèl sa m konnen, pa mezi de prekousyon, tout moun ki nan sitiyasyon iregilyè, menm si w te gen green cart, ikonpri ou gen paspò ameriken nan men w, Asire w, si w gen Green Card, lè w ap sòti, sòti avèk foto Green Card la sou telefòn ou. Lè w ap sòti, si w ka sòti ak Green Card la nan bous ou, bat pou bous la pa pèdi, li t ap better. Ok. Evite pran volan si ou konnen ou genyen, ou te pran kontravansyon pandan w te sou. Si w konnen ou te gen dosye ki pending nan kot. Si gen fanm ki te di w te bat yo e ke dosye sa te pending nan kot, eseye kenbe yon pwofil ba, yon low profile. Ou menm ki renmen bat fanm, ou menm ki gen dosye fanm pote plent pou ou, menm si w gen yon paspò ameriken nan men w, menm si w gen yon green cat nan men w, be careful, swa prudan. Ok e ou menm ki genyen ti pyès e tout otan w te ka kenbe on lo lo lo lo lo pwofal on pwofil ki trè trè trè trè ba li tap bèdè paske se pa paske ou pa vle al lan peyi w men ki peyi sa ka rive ou gen dwa rive ayiti ou pi enstale ou pi òganize w sa ka rive ou rive ayiti bagay yo chanje pou ou tou men ann serye. E la a, ou plizoumwen gen yon minimòm de sekirite malgre strès paske gen ou pap lakay ou pandan w ap dòmi gen yon bal k ap tonbe bò kou w. M sonje m gen zanmi mwen, kondisip mwen, ki t ap dòmi lakay li pandan l pantan s on bal li pran nan kou l anndan lakay li. Ok. Dwa fondamantal nan chat nan nan chat fondamantal Nasyon Zini sou kesyon dwa de lòm nan, ebyen yon sitwayen gen dwa pou l viv lib e libè anndan peyi l. Pèsòn pa ka kontrent yon sitwayen pou l deplase anndan peyi l. Ò nan Pòtoprens nou kontrent pou n deplase. Nan Pòtoprens moun M nan Kenskòf moun ap mouri pa tankou chyen nan Pòtoprens la pa gen lavi nan Latibonit se rèl pwodiksyon nasyonal nou kraze gen en famin nasyon zini rekonèt sa so administrasyon an ki la a administrasyon ki la a li deside pou l voye plis ke 350 nan mil nan nou ale. Administrasyon ki la a di li pral akselere bagay yo. Administrasyon ki la a di yo pral kòmanse fouye bis, fouye tren. Anndan èpòt pral gen plis tchèk. Ok, ou ka nan kanpe konsa nan yon foul, evite foul. Ou ka kanpe nan yon foul epi w gade w wè moun debake. Evite lapolis jan nou sot di w la. Evite fè diskisyon a moun pou granmesi. Evite antre nan yon seri de koze. Kenbe yon pwofil ki ba paske lavi a, jan w wè l pa nòmal pou Ayisyen ann Ayiti a, li pa nòmal pou Ayisyen ki nan Sendomeng, li pa nòmal pou Ayisyen k ap viv Ozetazini aktyèlman tou. E ni sila ki gen Green Card, ni sila ki a paspò ameriken nan men yo, yo tout ap viv avèk yon pè. Ou gade vizaj moun yo, ou santi pèn nan nan vizaj yo. Ou gade vizaj moun yo, ou wè krent, ou wè la peur la. D'où rete lakay nou. Se sèl kote nou plus ou mwen gon minimum de sécurité men rete lakay ki sak pral fèt. Fò nou manje, fò nou peye kay pa mwa, se la bagay la vin rèd la. Fò nou peye, nou te ka di n'ap remèt machin ki nan men nou, nou te ka di e nou pa ka viv san téléphone, fò nou kominike, men fò peye téléphone sa nan bon nan. Si nou 4 ap viv nan yon kay, nou 4 pa bezwen gen telefòn, si nou nan sitiyasyon iregilyè, youn ki gen sitiyasyon nòmal gen telefòn nan, nan sa k ret lakay yo, gen yon telefòn ki ret lakay pou ka gen kominikasyon. Youn nan ki sitiyasyon regilyè, sa ki nòmal, ki plizoumwen aparaman, sa sila ki gen green card li, li ka plizoumwen, sa pa anpeche yo pran moun ki gen green card tou. Sila ki gen paspò ameriken li menm li gen plis dwa toujou. Sa pa anpeche gen moun ki gen paspò ameriken ki viktim. Men sepandan yo stil gen dwa yo menm, spesyalman sila ki genyen paspò ameriken yo. Sè la reyalite. Se reyalite a jounen jodi a. Se se se se nou rale bak seryezman e se bagay ki te konn pase nan lèzane 1920, 1930. Se yo k tounen la. Do aah ou menm ki konnen. Ou te konn bat fanm. Epui gen anpil plent ki pote pou ou. Ou menm ki konnen lapolis te rete w sou wout. Ou menm ki konnen lapolis te rete w sou wout e ke w te fè yon aksidan. Yo te jwenn ou t ap kondui pandan w te sou, ou te sou enfliyans alkòl oubyen dwòg. Ou menm yo te arete deja pou dwòg, pou bat fanm, pou maltretans timoun. Ou menm, non w nan sistèm nan pou moun ki vyole fanm. Nou mande w pou fè pridan. Anpil pridans. Fòk ou pridan. N ap mande w pou w ale dousman. Ou pa bezwen lari a pa soti. Epi tou, kounye a la, n ap mande w tou, si se de, si gen kèlke nan nou ki ka pran lari a, ebyen, manje nou gen lakay nou yo, pa manje pou vant deboutonnen. Toujou bat pou n gen yon bagay nan kay la. Manje pou nou ka kanpe debou, pa manje vant plen ap eklate. Toujou bat pou kay la gen manje, pase sèl kote sèl kote nou plizoumwen an sekirite se lakay nou. Malgre gon pakèt gwoup kap goumen. Nan Nouyòk la, majistra Nouyòk la ap goumen. Nan Masasousèt, gon pakèt senatè, gon pakèt kongrèsmann, gon pakèt moun ki nan leta kap goumen. Pandan moun sa yo ap goumen pou nou, nou menm pwoteje tèt nou, kenbe yon lo po fal pou van an, pou n kite van an pase. Kenbe yon lo po fal. Mwen m pa pral di yon moun pete kouri al Ayiti, al fè kisa? Mwen menm m ap plis konseye yon moun kenbe yon lo po fal. Si w konnen lè w rive Ayiti, si w konnen lè w rive Ayiti, w ap gen bèl pye chadèk ou lakay ou, ou te gentan gen yon gwo biznis Ayiti, ou gen paran w ki byen kanpe Ayiti, oubyen w gen fanmi w ki pami moun k ap piye Ayiti yo, fine, ou k mèt ale. Men m ap pale w de malere ki soti, ki vin chache lavi, m ap pale w de pwofesyonèl ki pèdi kay yo, Pwofesyonèl yo kidnape pandan de twa fwa anndan peyi a. Pwofesyonèl e ki pèdi klinik san e klinik yo. Pwofesyonèl ki pèdi kabinè avoka yo. Pwofesyonèl ki pèdi travay yo. N ap di moun sa yo, si nou ka kenbe yon lopou fal, kenbe l. Evite lari a si n pa bezwen l. Se yon move van k ap soufle, ann kite van an pase. Pa fè kou emosyon oubyen a Ayiti se peyi m, m prale nan peyi m. Pou al fè kisa? Pa bliye yo kidnape w ladan l deja. Pa bliye yo boule kay ou deja. Pa bliye yo fè w kite katye kote grandi a deja. Pa bliye yo sezi kay ou deja. Pa bliye yo pran tout souvni danfans ou. M pale sou kou. Lè yon nèg antre lakay ou, li fè w kouri kite kay la. Kay la se youn. Yon kay ou grandi ladan l. Souvni danfans ou. Gen yon grenn foto ou menm ak grangrann ou te fè ou pap janm wè, yon moun ou pap janm wè ankò, ou pete kouri kite l. Ou gen yon bèso yon timoun ou byen bèso paw lè w te piti, ou te kenbe l kòm yon yon bagay yon bagay spesyal, ou pete kouri kite l, se yon pati nan ou ki te dèyè. Lè yon nèg antre lakay ou, fò w kite lakay ou. Pa gen pi gwo soufrans ke sa. Pa bliye gen anpil nan nou yo vyole madanm nou devan nou. Pa bliye gen anpil nan nou, nou sibi, n sibi, n sibi, n sibi. M ap pale a pwofesyonèl yo. M ap pale a malere onèt yo. M ap pale avèk jèn ki te wè jan peyi sa prale a li pa p bon pou yo, ki te pran Chili, ki te pran wout pou antre Etazini, ki te pran ak ale Brezil, ki lite. Poko gen peyi la a pou tounen. Sèl jan pou n ta tounen, se nou tout ki pou ta fè yon feso epi n anvayi peyi a, nou tout deside, nou kite Brezil, nou kite Chili, nou kite Etazini jan yo mande nou an, nou kite Kanada, nou kite Sendomeng, Epi nou fout leta yon konso kabrit nou pran nou pran kontwòl leta a se nou kap dirije peyi nou nou monte sistèm bankè nou e tout mafya ki nan sektè prive a gen bon moun nan sektè prive a tout mafya tout vòlè tout gang ki nan sektè prive a k pa vle peyi a mache nou fout yo monnen pyès yo a si se pou sa ann ale m prè mwen m prè mwen dayè m di tout moun sa m prè pou m travay ann Ayiti spesyalman nan leta san touche. M prè, dayè pa bagay m ap di a konsa, mwen pou, m fè plizyè pwopozisyon deja. Depi yon gwoup Ayisyen ap dirije Ayiti, dayè m gen kapasite, m gen konesans e m gen konesans nan plizyè domèn. M gen konesans nan kesyon medikal, m gen yon bachelè nan HIT, m gen konesans nan kesyon teknoloji, m gen plis ke 36 zan nan teknoloji, M gen konesans nan videyo e foto pwodiksyon. M gen plis ke 40 an nan domèn sa a, nan domèn sa yo. San konte konesans jeneral, san konte politik la m ap swiv depi dè zane. Mwen menm, m prè. Men, e pa prè pou m al fonksyone a nèg k ap vann Ayiti. Non! Depi nou prè pou n fè peyi, n ap jwenn anpil Ayisyen ki deyò, ki menm gen paspò ameriken. Pandan n ap ranse an Ayiti, n ap di wi paspò Ayisyen ki gen paspò ameriken, Ayisyen ki gen paspò ameriken yo, se etranje yo ye. M ap di nou anpil ladan yo, yo pi Ayisyen pase nou menm ki kanpe an Ayiti. Anpil ladan yo, se yo k fè lekòl, se yo k fè yon seri de bagay an Ayiti. Se yo! Anpil ladan yo, yo pa ka pase yon tan. Dayè gen anpil la k ap soufri la. Gen yon pakèt ladan yo k ap fè stroke la paske yo pa ka al nan peyi yo. Gon pakèt ladan yo kap fè stroke la, kap fè heart attack la, paske nou pran kay yo. Gon pakèt ladan yo ki pa ka viv la, kap tansyon ap touye yo, paske jisteman yo pèdi, yo pa ka tounen nan katye nan sou Bèlè yo te grandi, Vapechòz ke yo te grandi. E m konnen gon pakèt Ayisyen konsekan an Ayiti tou ki ta renmen peyi a chanje. Kote nou? Paske si tout moun ap mete nou deyò, men kounye a moun pa ka enpeche nou rasanble nou pou nou fè peyi nou mache. Yo di nou se nou k pa vle fè peyi nou. Pandan yo pran peyi nou an otaj. Pandan nou pa ka chwazi otorite nou. Nou pa ka chwazi sistèm jan pou nou dirije peyi nou. Menm konstitisyon nou se yo k deside pou yo chanje l. Epi pandan se tan, y ap mete nou deyò lakay yo. Si nou tout ayisyen nou prè pou nal fon feso si gen de polisye ki nan lapolis la m konnen gon pakèt polisye onèt ki prè de de ti echantiyon lame sa n gen la ki prè de zayisyen konsekan de medsen de pwofesyonèl avoka m pap pale de vyolans non Map pale w de Ayisyen lemond antye ap mete nou deyò lakay yo e ke nou menm si nou deside pou n pran peyi nou an men, nap jwenn anpil Ayisyen ki deside met men avè nou. Padon. Nap jwenn anpil Ayisyen ki deside met men avè nou e lè sa pa vin radote avèk kesyon eh misye gen paspò ameriken, paspò kanadyen. Kisa nou fout fè nou menm ki pa gen okenn paspò menm paspò Ayisyen. Nou anndan Ayiti kisa nou fè? M pral ban nou yon egzanp. Ann gade Joseph Michel Martelly. Dja e sou administrasyon Michel Martelly a gen yon lajan Petro Caribe ki gagote, ki gaspiye. Men, Ayisyen n ap pale ki gen paspò ameriken sa yo, anpil ladan yo, yo entèdi Martelly, yo ekri petisyon an Frans. Yo ekri petisyon bay Nasyonzini. Yo ekri petisyon nan mouda Mateli nan Ozetazini. Yo ekri petisyon nan mouda Mateli. Ki sa k pase? E pa Ayisyen ki an Ayiti yo k pa gen ankenn paspò anpil ladan yo pa menm gen pa. E pa yo tout ouvè de bra yo resevwa Mateli? E pandan se tan se nou k viktim, se nou k pa gen wout la. M tande Martelly te bay lekòl gratis men peyi a te toujou gen lekòl gratis? Kisa n fè a lise yo? Sa n fè a lekòl kominal yo? Lise Kafou? Lise Petyonvil? Lise Tousen? Lise Jan Jak Desalin? Sa n fè avè yo? E lekòl gratis yo te ye wi. Sa n fè a fakilte leta? Fakilte de dwa? Fakilte de medsin? Tout se lekòl gratis. N ap pran nan pwopagann. Nou pa vle anyen konkrè. Mwen m pa gen anyen pèsonèl avèk Joseph Michel Martelly. M pa gen anyen pèsonèl avèk Joseph Michel Martelly. Men n ap dakò, n ap dakò de 1900, de 2011 a no jou, Gang nan ogmante seryezman an Ayiti e yo pase de zam de pwent, yo pase de zam de pwent de 38 45 a Galil. E pa mwen k di l. Ti Lapli di Joseph Michel Martelly te bay tèt kale Galil. E pa mwen k di l. Se pa mwen'k di'l. Mesye nan Raboto yo ki te anpeche Ariel Henry fete nan katedral Gonayiv la, lè jounalis te poze yo kesyon kote yo jwenn zam, yo di w se Mateli a Jovenel ki te ba yo zam. Se pa mwen'k di'l. Kote nou jwenn zam achte yo? Non yo pa achte, jiska prezan nou poko janm achte zam. Kiyès ki ban nou yo? E zam sa yo, nou te di l deja, se te yon ekip lè ekip Micky tap fè eleksyon, ke l te bay li. E fò tout moun konprann sa byen.

E pa bliye, m wè gen jounalis tou ki di, paske fò nou bay ba yo tout kote, kote ba yo soti? Gen jounalis ki di sou Mateli kidnapin nèt a zewo. M ta renmen konnen, e baz Galil la, e Soso La Familia, e eske se son baz legliz pwotestan, moun ki t ap preche levanjil ke yo te ye? Eske se mwen ki tap preche levanjil? Eske e Brandt yo te arete sou e pouvwa Mateli a, Clifford Brandt, eske se te yon prèt katolik ki tap preche bòn nouvèl? Ki tap preche levanjil Mari a, Manman Mari a? Ann serye mesye. Se nou ki lakoz peyi a kote l ye a. Paske nou toujou, nou gen zorèy popilasyon an, nou toujou ap gide jèn yo nan movèz direksyon. Mateli te fè tan l. Sèl sa m ka di, lè Mateli te prezidan an, se t on politi, se t on mizisyen, on devègonde tou, dayè se li k di l, li di li se, respè figi nou, li se yon chawony. Se Mateli k di l, e pa mwen. Dou nou nou te dakò pou nou mete chawony nan sou pouvwa a. Se sa li di. Men, petèt, nou ka di, li pa t ko konprann anyen. Jodi a gen moun ki di son ansyen prezidan. Men mezanmi, ann serye. Se kòmsi ou di e yon nèg ki vyole pitit ou, oubyen l vyole madanm ou, epi ou di lè sa l pa t ko konn fanm, kounye a la a, m gen yon nouvèl, m gen yon nouvèl madanm, bon m bay misye vyole l ankò? Kite misye vin la a, l p ap vyole l ankò? Non. Etazini sa k ap kouri dèyè nou an, lè w vyole fanm, ou konn sa yo fè? Yo mete non w nan sistèm nan. Lè w pral abite yon kote, y afiche non w nan poto, nan pyebwa. Yo mache de ka an kay, di moun nan zòn nan gon predatò kap vin abite la, gon seks ofendè kap vin abite la. Ansyen prezidan fransè a, le fèt ke Nikola Sakozy, Nicolas Sarkozy, kondane, selon lè enfòmasyon ke l te resevwa konbyen milyon dola nan men Kadafi avan Kadafi mouri La France trennen kadav Sarkozy nan devan tribinal. Mesye Tyonp, menm lè la jistis amerikèn ta blanchi l, men o mwen nou wè l t al tribinal. Men nou menm, jodi a nèg la sou pouvwa a, li piye peyi a, l ale, demen nou mete l chèf. E se sa nou fè nèt pandan dènye ane yo la a. Tout mesye KPT sa yo, kwake se pa pèp Ayisyen k mete yo, se menm moun k ap kouri dèyè Ayisyen lakay yo, se yo k ap mete jan yo nan figi moun. KPT a, tout nèg ki nan KPT a la, tout se nèg ki te sou pouvwa a deja an Ayiti. Sa k te nan Bank Santral, sa k te nan Sena a, kwake gen ladan yo ke popilasyon an te gen yon minimòm, te fè yo te ba yon benefis di dout, but tout echwe. Tout echwe! Humm. Anfen, bon, nou pap kenbe w twòp. N ap di w ke bagay la li ekstrèmeman grav, men n ap di w menm tou ou responsab. Sitwayen ayisyen ki an Ayiti, ki plede ap vote sou emosyon, ki plede ap met moun sou pouvwa paske se moun ou, oubyen paske w panse l bon, oubyen paske l grimo, oubyen paske l gen bèl bwa nen, non! Non men jodi a se sa wap peye la e jiska prezan ou pa konprann jan moun gen konpòteman moun wap gen pòtoprens lan la ou pa konprann ebyen ayisyen ki nan dyaspora ki te sove swa pou ensekirite paske se pa tout ayisyen ki deyò ki te sove pou mizè a grangou ki swa pou ensekirite swa pou grangou swa pou chomaj ebyen gen 350 nan la 50 350 mil ladan yo ke administrasyon isit la deside depòte. E m ap di w se pa 350 mil sèlman l ap ye. Gen moun ki gen green card k ap pase nan lo a. Gen moun ki menm gen paspò ameriken k ap pase nan lo a. E y ap kontinye paske y ap eseye pou yo wè si y a retire paspò ameriken yo nan men yon seri de moun ke yo jije bon ki se kriminèl ki pa gen dwa ameriken. Alò, n ap di ou menm ki sou sòl la toujou, pran prekosyon. Si se chwa w, si wè w gen mwayen pou w viv an Ayiti, si w konnen lè w rive w ap byen, tounen lakay ou. Men mwen menm m pap di w tounen non. Paske pou jan bagay la rèd la la, mwen menm m pap tounen la nan moman an. M pa di m pap tounen lakay mwen non. Men tounen ki bò? Kote m te grandi a, ti mesye yo pran l. Nan kay mwen te grandi a, ti mesye yo pran l. Kote m pral tounen? Menm lè ti mesye yo se ta sanse se pa nou, yo grandi nan menm katye avè nou, but sistèm nan mete yo anfas nou. E podyab yo menm yo pa konprann yo vin anfas nou vre. E se konsa sa te toujou ye. Pandan menm moun sistèm sa yo, bato yo ap fè kòb nan transpòte machin pou pil lajan. Pandan se tan menm moun sa yo bat elikoptè yo ap fè kòb. Mwen menm m te ka tounen nan ti katye m te grandi a. Kòm mwen se yon pwofesyonèl de wo nivo, kòm mwen se yon pwofesyonèl miltitach, m se yon fotografè, m se yon videografè, m se yon spesyalis nan konpitè teknoloji, mwen gen konesans nan koze medikal, m ta tounen al fòme jèn nan katye kote m te grandi. M konn abitye fè sa. M ta tounen al bay jèn kote m te grandi manje, m ta tounen al bay fòmasyon lakay mwen, men m pa gen lakay kounye a. M pa gen lakay. Yo fèmen lakay mwen, yo mete m deyò lakay mwen epi yo mande m tounen lakay mwen. Sa pa tèrib wi. Yo fèmen lakay mwen, yo mete m deyò lakay mwen, yo pran lakay mwen, yo pran sa ki bon lakay mwen epi yo mande m tounen lakay mwen. Pandan yo fèmen pòt lakay mwen. Pandan yo pran èpòt lakay mwen. Pandan yo bloke wout ki pou mennen m lakay mwen. Non sèlman yo pran èpòt ki pou mennen m lakay mwen, yo bloke wout ki pou mennen m lakay mwen, yo fè ti mesye ki sanble avè m yo pran lakay mwen, a tout sa k lakay mwen, epi yo mande m pou m tounen lakay mwen. Nan ki lakay? E pa mwen sèlman k nan sitiyasyon sa. Ni tou, m pa pral fè menm jan a ti mesye yo pou m kanpe anfas yo epi kote m ka kanpe anfas yo tou. Men si ti mesye yo ta gen konprann, plis mwen menm mwen gen konprann, plis lòt ki sanble avè nou ta gen konprann, ta konnen batay la se kont nou tout, nou ta mete fòs nou ansanm, nou tap gon bon lakay, lè sa yo pa tap mande poun tounen lakay nou, se nou k tap kite lakay yo, babay. Se te Hugues Lubin ki tap sèvi w, nou swete emisyon sa li te plu w, epi pa neglije pataje emisyon an, fè kòmantè, di sa w konprann, ede nou vanse avèk chanèl e paj nou yo. Mèsi.